Jodi a Mwen vini avèk yon lòt video Video jodi a Se konsènan Sa kap fè aktyalite kounye a la Sa kap fè aktyalite se Sè Rose Sè Rose se te yon moun ki tap Evolye nan mond Evanjelik lan Ou konnen Anpil moun gen dwa ap evolye nan yon mond pou yon lòt moun ki pa konnen n. Donk, Sè Woz te fè anpil efò, chante. Nan chante l yo, li ka rive sou moun sa a, li ka rive sou moun sa a. Chante a li ka panse li pou ou menm, yon lòt moun li pou li. Donk, Lel mouri pandanl mouri gen anpil moun tou se lèsa yo konnen sè rose sitou nou menm ayisyen ayisyen se lè yon moun mouri se lèsa tou tande yo di lèm mouri na konn valèm lèm mouri se lèsa nap fè tèt nou travay, kraze kò, kraze kò isi, mete kò lòt bò, donk lè moun nan te sou tè a, nou pat konn an cheri l. Sè Woz tap evolye nan mond evanjelik lan, li te yon madan pastè, pastè, eske se vre pas? Pas. Son pas tè ou ye vre. Donk. Nan sa Rose eksplike. Li pa nan domi lè li eksplike li yo. Li te di men sal tap pase. Men koman bagay yo te ye pou li. Men avan. Gen moun. Ou konn esplike yon bagay, ou konn di yon bagay avan ou mouri. Kòmsi, ou poko mouri men ou santi sa a pa ka rete sou kè ou, fò ou mete l deyò. Donk, Sè Woz li menm, li te mete sa yo deyò avan l mouri. Lè l t ap mete yo deyò a. Li t al esplike yon moun li fè konfyans, yon moun li ka di sa li ka panse moun sa a te ka ede l, li panse moun sa a te ka wè l, fè l wè bagay yo yon lòt jan. Paske lè l ap esplike li di w. Li pa di medam yo a fèl paske medam yo si tou konnen se madan pastè w ye he gen de moun sou al di sa moun nan li ka ede w konsa tou a 50 pou 100 ou panse moun nan ka mete bagay ou nan lari sè Rose te renmen mari l sè Rose pat janm te vle pou moun te konn koman lap viv. Lè wap tande sa sè Rose ap di kòm kounya la se pandan w mouri tout moun ap konn bagay yo men pastè si se pastè w ye si se pastè w ye sa m tap tande ou tap di kòm si tankou moun nan malad li ka malad e pitit Bondye ou ye Bondye bay Bondye pran. Bon di nou bagay pastè yo sispann preche pèp nou an reziyasyon tande oh bondye bay bondye pran m reziye m wap domi nan bèl kay wap woule bèl machin moun nan pa menm ka gon bisiklèt li pa menm ka gon bon sandal pou l mache bondye konnen. Rezi yo viv konsa. Evre pas. Bay moun yo levanjil la non. Nou menm manman dan legliz mwen ye kale je nou non. Si w son madan pastè. Gen de bagay ou wè mari w ap fè fò w di l non. Se pa paske kòmsi tankou ou marye, m gen pitit avè l, Bondye pa vle yon ta de bagay. Non, si w konseye mari w, sa vle di Bondye, Bondye p ap dakò? Paske w marye a, paske w gen pitit la, fò l fè w nenpòt bagay? Pastè si w son pastè vre w mechan Kom m wè kounya a la bagay ap mitipliye pastè ap mitipliye de jou an jou legliz ap mitipliye de jou an jou paske se bras la ki enterese nou. Wondon legliz pa gen komite, pa gen gwoup dam, pa gen gwoup lajenès donk dayè yon legliz pa ka byen mache san l pa gen lajenès. Li pa gen lajenès, pa gen gwoup dèzanfan. Legliz w ap fè? Podyab, sa ki vini legliz yo, yo pa wè sa paske Map vin kay bondye. Bondye pa diw ta de bagay. Sa kap fet kounye a la. Bondye pa pran plezi la dan yo. Nou pa konn we gen moun ki posede de movez espri moun nan ap diw gen moun ki andan legliz. Se pa afè legliz ki vin regle. Ebyen ou menm pastè ou se youn ladan yo. Si w ka pèmèt ke madanm ou rive la, pou madanm ou pa al antere fen mwa sa, ou ladan l tou. Li malad, li pèdi yon bò, degaje w pou pran wilchè, degaje w pou pran kenn nan Pou al fè kòb pote bon mwen. Sè rose kote li ye la. Kote sè rose ye la. Pale de li li pa konn anyen. Fè bèl bagay pou li li pa konn anyen. Paske se sou tè ya pou fè bèl se sou tè ya pou fè tout bagay. Depi ou mouri bèl pa egziste pou ou. Mezanmi Kòman ou fè wè Moun nan pastè lèl rive lakay li son lyon ou menm madan pastè ou paka di anyen Sè Rose Kote ou ye a ou pa konn anyen men Mande tèt sa ou konn ekri a tèt sa ou konn ap panse pou ekri. Pou chante pou kisa? Ou pa gen tèt pou mari w? Nou menm pastè manyè sispann avèk bras nap fè anndan legliz fòme moun ki avè nou an tande fòme moun ki avè nou an Nou gen dwa gen yon pwoblèm, se pa fòseman pou n al kot pastè a. Pastè a kot kiyès l ale? Bon dayè nou pa kwè nan pastè, nou pa kwè nan levanj, nou pa kwè nan Bondye ankò, nou plis kwè nan pastè yo. Pastè a li menm depi moun nan vin kote l, hou! E vre? Hey! Li santi l gran. Ou pastè lè bizan lè ou rive lakay ou son lyon non ou paka kou rive lakay ou son lyon tankou pastè Gregory tap di ou lo ou son enfimyè ou sòti lopital men lè ou rive lakay ou pa gen lopital la ou kite lopital la kotel te ye a ou son avoka Lè w rive lakay ou, tribinal la pa lakay ou. Tribinal la rete kote l te ye a. Pou ban m lòv, fò m peye pou lòv, lè fini w se yon pastè? Kote sa sòti? Kote sa sòti? Pandan n ap pale la a, Gen anpil sè rose nou pa konnen. Gen anpil sè rose. Yo toufe. Yo rete la. Men ou menm pastè. Sè rose tal esplike ou. Yon ta de bagay. Si nou tap jwe wòl pastè nou vre. Pran gwoup anndan legliz ou si w gen gwoup, si w genyen l wi. Pran gwoup ki anndan legliz ou. Pran moun ou wè ki gen matirite pou sa. Fè yon reyinyon avèk lòt Mari Woz la. Nou bezwen nan yon gwoup de 5 oubyen yon gwoup de 10. Nou rankontre, nou pale. Sa sa w, Sen Woz sot eksplike nou an. Kòm kounye a la a nou plis kwè nan divizyon, m se pastè isi, pastè lòtbò, nou pa ka ini nou paske twòp bras anndan legliz. Si w te fè sa, pran gwoup pa w la a bon, en en. Ou konnen moun sa yo, ka pote w sipò, moun sa yo ann ale. Jwenn ak komite nan nan sè legliz Rose yo, la jenès m pa konnen moun ki kapab pou nou ta pote sè a sekou. Men se lè l mouri, kounya tout pastè ap pale, tout fidèl ap pale, tout moun deyò ap pale, tout moun ki pa t konn sè Rose ap konnen l pou le moman kounya nan move kondisyon sa a pou nou fè moun konn sè Rose. Nou mechan. Pastè yo. Kilè nap pran konsyans. Bondye pa di sa non. Preche moun yo sa pou nou dwe preche yo non. Reziye nou jan nou ye a. Reziye nan jan nou ye a. Kisa? Oh oh. Levanjil vle di egare. Levanjil pa vle di egare. Nou menm ki anndan legliz. Wè bagay yo yon lòt jan. Le mond ap evolye, jan moun nan ye a li ye, nou pa di anyen, kòm si depi moun nan pase lakolèt la li. What the hell? Tann dat sè Rose ap chante kounya la a li di kounya la fò nou ta ye kòmsi tankou met gofundme deyò fè sa pou li fè sa pou li e pou sa l te travay sa nou te gen pou nou te fè pou li deja nou pa fè l oh bondye bondye bay bondye pran ale bondye te fè l gen tout maladi sa yo non maladi sè Rose sòti nan mari l. Bon mwen menm, si m te viv Florida, si m te viv Orlando pou m ta konnen ki kote he legliz sa ye. Ou pa pa etone ou ta sezi we pastè a ouvè legliz li la, anpil vini mete gwo rad yo, gwo sesi yo sou yo, yo vini. M konnen nou bann trèt anndan legliz. Aske sè Rose mouri, l mouri nèt. Oh pas! Pote gwo anvlop ba li. Bann mechan anndan legliz. Ipokrit anndan legliz. Oh! Mezanmi! Mwen menm map poze tèt mwen kestyon, eske levlanjil, levanjil sa a, eske nou menm nou wè se li menm nap preche? Trop bras. Nou minm andan legliz. Poukisa nou kwe nan paste selman nou pa kwe nan Bondye. Nou pa kwe. Nou pa priye Bondye. Pou sa nou gen bezwen. Sou bon bagay priye Bondye. Depi ou priye Bondye wap jwen ni. Atelier m lan pastè a pou pastè a e pastè a pou l al priye pou mwen. Bon e pastè a kot kiyès li prale? Mwen menm m pral kot Bondye pa m nan sa m bezwen pou m jwenn li. Ou menm k ap tande m la a, sispann kwè nan pastè. Kwè nan levanjil de Dye a. Kwè nan Jezi de Nazarèt. Depi ou bezwen yon bagay, ou mande l, l ap reponn ou. Gen moun ki di konsa, bagay Bondye lan, travay Bondye lan. Non! Bondye pa m nan, tout sa m mande l, li vini rapid. Tout sa m mande l, li fè l rapid. Konn kòman w ap priye l. Ahh, pastè, ou bliye si gen yon Bondye ki egziste? Selman pastè ou konnen non. Non. Ou menm ki anndan legliz ki tankou sè Rose. Wap de tèt ou. Wè tèt ou yon lòt fason anndan legliz. Wè tèt ou yon lòt fason anndan legliz pou pa kite okenn moun vin fè ou tankou sè Rose. Mèsi pou ou menm ki tap gade video sa.